Bonswa tout moun, byenvini nan koze mande chèz. Fò n di, sa ki plis domine aktyalite pou jounen an, ebyen se lanmò, ebyen kòmandan an chèf lame de l'Iran. Byen entendi misye te nan, fò n di byen misye te nan, te twouve l, lè l jwenn lanmò a l te twouve l an Irak. Kote ke Donald Trump di misye se konplo l t ap fè. Men fò n di w ke mezanmi lanmò misye ebyen kreye yon pil pwoblèm E ke anpil moun la panse ke bagay la pral dejenere paske li randi li pap ret ap gade. E ke an fèt gen de palmantè jisteman ki ap di pou ki sa yo pat rele yo. Paske lè ou pran Makonèl ki di li menm li fon pati de gang de et. Yon gang de et avè di 8 moun prensipal lò oske yon bagay ap fèt yon bagay de se jan pou yo ta okouran yo di yo pat okouran. Donk tansyon an li vrèman moute, Lèzetazini voye yon ansanm de twoup dèyè a. Tout moun ap swiv men li klè mezanmi depi ou twouve w Ozetazini kounye a se voye veye kote w ap met pye w bon e sa l ye veye kote ap met pye w paske nenpòt lè Iran kapab deside remèt yo monnen pyès yo. Sa k di nan istwa sa sa pa vle di e nan 2 jou Iran pral reyaji li ka fè l nan yon semèn, 2 semèn, yon mwa e gendwa menm reyaji aprè 1 an, 2 zan tou. Donk se la le se la pwoblèm lan. E donk ki vin fè ke e pwisan jeneral iranyen sa ke yo tiye a, fè ke tou anpil lòt peyi ki nan Mwayen Oryan ki te zalye, alye de de Lèzetazini, yo menm tou yo twouve yo nan sèp ti soulye paske yo konnen Iran gen dwa chwazi atake yo tou. Donk yon bagay ki vrèman e pwoblematik. E fò nou di w ke e genyen la e Nou t konnen te genyen Youri avèk André Michel yo menm ki mande ke pou tout aktivite sosyo ekonomik reprann. E men sak pase se ke gon bann moun nan opozisyon ki di yo menm e yo pa dakò. M pa konn si w konprann sa sa vle di. Vle di gon ansanm de moun ki di yo pa dakò. Sa sa vle di pou moun sa yo fò tout bagay ta kontinye bloke. M pa konnen eske Eske moun sa yo wè l fezab tou pou konbyen tan w ap bloke tout bagay paske lè w ap fè yon bagay w ap fè l w ap fè l li pa bay rezilta fò w eseye yon lòt bagay oubyen fò w fè yon poz pou chita pou repanse ok se ane w gen konprann men rès ke gen yon ansanm de moun atravè lè medya ki de lopozisyon ki ta fè konprann ke André Michel vann lit la. Son kou moute, le fè ke l di kounye la, li pral fè yon kanpe, l ap kite, l ap bay espas pou ke gen aktivite sosyoekonomik, sa vle di pou gen lekòl fonksyone, pou genyen e tout aktivite yo, paske gen yon bann moun, se lè yo soti yo manje mezanmi, e sa pou n konprann nan. An n fè w tande kèlke ki t ap reyaji, an n fè w tande reyaksyon kèlke e dot aktè, an n rele nèg beton yo, ki di ke yo menm yo pa t wè yo lè bagay sa t ap fèt la, an n fè w tande yo nan reyaksyon yo, an n fè w tande.
Andre Michel avèk Marjorie Michel te di sinyati nou pa valab. Se sa k fè nou menm nou pa janm siyen yon akò avèk li menm. Nou di misye klè, li fè 2004, li voye Aristide ale. Nou menm, se nou menm jenès la, se nou menm atravè k ap pran bal nan lari a, Se nou menm kap kap pran gaz blo grate anndan peyi a, nou di klè nou rejte deklarasyon Andre Michel sa, nou pa rekonèt li. Nou di nou menm militan yo, si Andre Michel pa resezi n, si Andre Michel pa resezi n de deklarasyon sa l di a, paske li te fè 2 echèk. Premye echèk la, Andre Michel pa konstate, li pa negosye avèk òganizasyon de baz yo avan l te di li pral site, Li pral otoproklame yon prezidan 18 novanm. Mwen menm, mwen mete André Michel ak Jovenel Moïse yon menm kote paske yo gintan fè 2 echèk deja. Paske li anonse ke lap mete yon prezidan 18 novanm kote òganizasyon de baz yo pat asepte avèl. Òganizasyon popilè yo pat asepte avèl. Men yè la li fè yon deklarasyon kote l di manifestasyon pral fèt yo se manifestasyon nan nwit. Nou di klè nou menm nan òganizasyon de baz yo, nan ansanm òganizasyon yo, nou menm nou respekte pawòl André Michel paske li menm, Son kote. Andre Michel pa janm pran gaz, li pa janm pran bal. Se si nou met machin nou yon kote, nou menm se nou k gen doulè, se nou k konn kòman n ap pase anndan peyi a, se nou k konnen ki bal nan tèt militan nou pran. Nou di, klè, Andre Michel, si w pa ranse sou w, nan jou k ap vini an, manifes, premye manifestasyon k ap fèt anndan peyi a, se ou menm k ap fè l. Andre Michel ta pèmèt moun yo mennen fanmi Lavalas. Li pa ka di pale pou fanmi Lavalas.

Rene Michel pa gen moun li met sou beton li pa gen moun li ka pase lòd lè Rene Michel gen lòd sa pou l bay lap pase pitit li madanm li manman l papa l ras li jenerasyon l li pa ka pase pèp la lòd kilè pou pèp la soti kilè pou pèp la pa soti si Rene Michel li menm li swazi lè pa l la pou l soti a madanm li a pitit li Istwa sa e lè pa l e pa lè pèp ayisyen an. E dayè, se pa Mèt Andre Michel ki te mete pèp la ki mete pèp la nan lari pou sa nou gen jodi a. Mèt Andre Michel vin rantre nan yon batay pou l wè li menm pou l soti tèt li. Men, finalman jodi a menm si Mèt Andre Michel te wè se nan mitan nou an nou pa t pran l an sekirite non paske nou konnen Mèt Andre Michel ki Ki sa gran papye l pase sou de de bò l ye pase ou wè yon moun depi wè m konnen yon moun yon fwa m pa bezwen konnen w ni de fwa ni twa fwa ni kat fwa non pase depi premye fwa m te konnen w la m konnen w nèt m konnen ki moun ou ye m konnen ki sa w ap fè m konnen ki pate w chofe si mèt André Michel di konsa pou l pase pèp la lòd kilè pou l sòti. Lekòl ouvri. Men li menm pitit pa li yo pa lekòl Ayiti non. Pitit pa li yo e lotbò yo e a madanm li. Ki lekòl? Lekòl pou fèt an kachèt? Nan ki peyi? Bon Jovenel la, pitit Jovenel pa lekòl isit se lotbò yo ye. M ap di w, se yon pèp, se pèp ki gen kaka, ki gen kaka kalbas nan tèt li, ki pran pitit li nenpòt jan l voye al nan lekòl, lekòl pa konn fèt an kachèt. Si André Michel di. Tout bagay fini. Bagay pa l la fini, men bagay pa, batay pa nou an poko fini. Pase lè batay pa nou an fini e lè Jovenel ale, m konnen batay pa nou an fini. Men si se yo k ap depanse, yo ka di yo ki lè batay la fini. Non.
M ap di w. Mètnan Michel, pèp la, e tout pèp sa k mouri.

E dayè, gen 3 ti mesye yo e yo arete e e laplèn yo al vin yo minote yo. Li konplis ladan yo? Se pa moun yo ye? Eske pitit pèp Lasalinen pa bezwen al lekòl tou? Eske pitit bè e moun Bèlè pa ka al lekòl tou? Eske Site Solèy pa ka al lekòl tou? Mon Dye mizè, swazi pou di lekòl ouvri e paske sa k fè di sa? Sak fè di sa paske li vin avek moun egare paran egare paske fadya pap etidye isi se e volè se lougawou se bouzen ki mache lè sa andre michel lanse manifestasyon fadya si se avek moun sa yo pral
Donk wala, nou tap tande jisteman kelke e, e, militan politik ki di yo menm, yo pa nan bagay e bagay 8 e 10 swa minwi, se volè k fè travay sa a, donk sa ta vle di, ou komanse e, santi ke. Genyen Gen yon fissure Men gen a di gen yon cassure au niveau de différentes membres euh, euh, en fait on dit nèg en fait on a parlé de moun ki sou teren an, tan dere li militan yo e pi avèk euh, lidè yo ki yo menm deside Yo deside jisteman pou ke yo ta pran yon poz, ok? But, reyalite a se ke, reyalite a ki sa li se ke, efektivman, e lidè politik yo rann yo kont ke bagay la pa ka ret konsa. Se sa la reyalite. Yo rann yo kont ke, e gen yon, pa gen yon motivasyon vreman, pa gen yon motivasyon vreman nan men popilasyon an. Moun yo fatige, yo chwazi pran poz, nou panse ke, Donk e nou panse ke se Se de Se de bon oky Ok lòt pwen gen sa Mezanmi bagay sa pa janm fini non Bagay Claudy Gassant Mezanmi o Piga Claudy Gassant al mal pase non mezanmi Komisè di gouvènman de Pòtoprens lan Li envite Claudy Gassant o pakè Ba konn nou sonje bagay sa Gen lontan m ap pale bagay sa avè nou M ap repete pou nou Le komisè di gouvènman de Pòtoprens Vle envite Claudy Garssan au parquet. Nou sonje ke se Claudy Garssan ki te envite komisè a vin jwenn li. Bon kijan bagay sa pral fini la? Pa bliye ke bagay sa al kòmanse avèk e madam sa a ke yo te kenbe Sendomeng, ki se yon konsul epi yo te jwenn li avèk yon machin dwòg dilè. Sèt ensi ke e uscc vin jwenn yon bann lòt bagay ankò, yon bann yon bann bagay ki dwòl kap fèt o nivo de. konsilè an Repiblik Dominikèn, pami lèkèl yon nèg ki gen 3 non. Men mètnan, ou vin santi te gen yon batay ant Claudy Garsan avèk Edmond Bocchit ki se Ministè Dafè Etranjè kote ke Garsan t ap mande pou moun sa yo. Garsan te menm mande yon manda de rechèch e Bocchit di non. E donk gon bann bagay Gassan te konvoke Bojil, Bojil di l pa gen dwa konvoke l. E donk te gon veritab batay. A la dènyè minit, nou sonje ke e Gassan te pase lòd pou yo arete youn nan nèg sa a ki dominiken, ki ayisyen, ki fè izaj de fo. Sa k pase, lè l rive al jije, komisè di gouvènman lage l. E Klodi Gassan rive nan yon nivo l di l bezwen konnen, l konvoke komisè di gouvènman. Men kounye la, mezanmi, m pa konn nan kisa moun pran la. Komisè di gouvènman a son tou komisè a i de Pòtoprens san pale de Jacques Lafontan, li adrese yon korespondans sou ministè de la jistis Roudy Aly pou l mande l pou l mèt a sa dispozisyon le direktè de l'unité de lutte contre la corruption Claudy Gansant. Nou wè jan bagay la prale la? Nou tande jan bagay la prale la? Parquet tribunal de première instance de Port-au-Prince en signe l'honneur de vous presenter ses compliments e di yo pale avèk minis de la jistis la.

Sa vle di Claudy Gassant bay yon uisye al pote yon lèt denvitasyon pou yo adrese o sibstiti souvni emanan de linite de ULCC otou de liberasyon sa k te fèt 30 desanm. De Kerby al kanntè a, sa w konnen k pase? Yo arete uisye a, yo bezwen montre yo k chèf. E kòmkwa yo di uisye a, kòman w fè w fè yon bagay konsa menm lè yo ta di w al fè yon bagay konsa w pa t sipoze fè l. Sa vle di yo arete uisye a. Mwen m mande eske nan moman la, eske Jovenel li menm pap di anyen pou l vin separe? Batay ki pete la. Bon, m pa konnen. Mwen menm m panse ke la vre, Claudy Gassant, m pa konnen. Youn te toujou di sa, jan bagay sa fini la. Bon, kòm li fèk antre l, se premye batay li. Si l pa rive grande le dessus. Si pouvwa l vreman vre, paske yo rele bagay li a Unité de lutte contre la corruption, m panse ke, m ta pa di pou lonè, men m te toujou di moun, jan misye te pran djòb la, fò l te konnen nan ki kondisyon l pran djòb la. M te toujou ap di nou sa. Claudy Carson nou dakò ke l gen yon non, tout moun konnen l se yon nèg ki rijid, vètikal, men jan l te kondisyon pran djòb la la, yo te deja di, hein, yo te deja di ke bagay la pa t ap byen pase pou li. Humm Donk vwala e Claude ti gason e ki twouve li e nan yon an di nan sitiyasyon ki vrèman difisil. Yon sitiyasyon ki vrèman difisil. Wap mande w e misye pral gen pou l chwazi ant djòb la e lonè li. Pase li klè pou tout moun si pa gen anyen ki sòti nan bagay sa, si l pa rive fè anyen m pa kwè l pral dèyè. Ki dosye l pral pran ankò la? M pa konn si n konprann. Ki dosye? serye ke misye pral pran si efektivman li pa arive fè respekte la lwa nan kad premyè envestigasyon ke ULCC ap mennen. Bon, je a degaje yo, je a degaje yo, ok? Dakò, toujou, senatè Patrice Dumont li egzije liberasyon prizonye politik an Leyogàn. Ok? Se Patrice Dumont di gon bann de moun yo te arete nan Leyogàn, notamman e... Otorite nan Leyogàn yo, li di li klè e nèt bagay sa yo se pèsekisyon, li pa gen anyen. Men sa l di, Senatè, lè w wè sa, Pierre Paul, Patrice Dumont, li egzije san kondisyon liberasyon de 4 prizonye politik don delege, delege de Leyogàn nan, an palan de Isaïe César. Selon palmantè a, pouvwa an plas la ap eseye entimide opozan fawouch atravè peyi a. Senatè a reklame depar de Jovenel Moïse, li toujou ap mande pou Jovenel Moïse ale, e li denonse dezòd kap fèt san presedan nan aparèy jidisyè la. Patrice Dumont, jisteman, kap mande pou yo lage moun ki nan prizon nan Leyogàn ki yo kenbe yo lontan. Nou te pote nouvèl sa pou ou konnen ke gen yon bann polisye ki pran la fuit nan zòn Ansapitre. Nèg yo kouri paske popilasyon an te soti pou l touye yo paske poutèt yon moun yo arete. M pa konprann sa sa vle di non. Bon, si w chèf ou pa ka arete, poukisa ou chèf ou pa ka arete? E kòmsi yo di nèg yo ki frekan sa nan al arete moun nan? Poukisa w chèf a la menm? Nèg yo e pati yo pati wi, 5 nèg yo pati. Nan dou pati a gen yon gen men yon ki gentan kraze pase li moute tout babe li ou konnen lè viw menase wap mache sou boutèy menm wap mache sou wap mache sou dife pase gen lè misye moute babe li a men misye fann nèt e lopital yal avèl bon li tap mouri tou donk pa gen otorite donk sa pase jisteman nan sapit men nou te wè tou la nan vilay de dye tout sa moutre ke pa gen fòs pa gen ee. Pa gen sa n ta rele vrèman yon otorite de leta nan peyi dayiti. Nou pa bezwen pale de otorite de leta nan peyi sa. Se yon sitiyasyon ki vrèman tris. Ok? Prezidan Jovenel Moïse o kou de yon premye diskou, de a premye diskou ke l fè pou ane 2020 an, li prezante ekskiz li pèp Bay pèp ayisyen an paske li pa t ba yo elektrisite 24 sou 24 sou tout teritwa ayisyen an. M ap mande èske l te bezwen fè sa? Prezante ekskiz dèske l pa t bay kouran 24 sou 24. Ok, pandan ke l ap pase de apeprè 2 zan pou l bay e pou l ap bay asirans popilasyon ke l ap onore atan angajman l yo. An dote tèm, Jovenel Moïse di l vin konvèti kounye la depi l di yon bagay li pral dèyè fè l. Bon, mwen, bagay sa m pa p pale pou sa. Se pou moun ki ba yo isit la m toujou di nou bay kouran 24 sou 24 la. Ou konprann? Sitou pou Pòtoprens, lè w di la Repiblik de Pòtoprens, depi yo pa peye kouran, Jovenel Moïse mèt fè sa l vle, pa p gen kouran sou 24 sou 24. Osi senp ke sa. Pa kite ankenn moun pete nou. Kouran fò w peye l. Ou pa ka peye l, son enèji l ye, ou pa p ka gen kouran 24 sou 24. E sa l ye. Ou konprann? Ou ka toujou pale, fè bri, bagay sa yo. Pòtoprens, fò moun yo peye kouran. E pou yo peye kouran, fò yo gen nan men yo. Fò gen travay, nou konn sa vle di. Se yon bagay transvèsal, l osi senp ke sa. E pou lè konsa pou yo poze pwoblèm nan. Si lè vwa ke gen de lòt bagay ki gen dwa fèt wi tankou, repanse enèji a. Itilize enèji solè, enèzi eolyèn, petèt pou diminye kou a bagay sa yo. Bon. Men, nou panse ke yo te gen dwa panse tou de, fè l pa zòn. Tann di yo gen dwa pran Dèlma, yo pran Petyonvil. ba yon sektè prive l tou. Ok. Donk yon lòt fwa ankò, e prezidan Repiblik la Jovenel Moïse rejte responsablite echèk li sou yon lòt moun yo. Li endekse an se sans e de trè pwisant fòs ki kontwole pa prensipal enstitisyon peyi a. e kap defann privilèj yo donk se Jovenel kap pale li di se nèg kap defann privilèj yo ki fè ke li pa rive fè anyen yon fwa de pli prezidan akize yon sistèm e e ke li di li menm akize sistèm la e ke li di li menm sèl lap rive venk sistèm sa li denonse evazyon fiskal li di gen moun ki pa peye taks li pale de absans de konpetisyon nan milye de zafè la koripsyon nan leta Se leta a selon, bon sa nou konnen, se youn nan gangrenn nan koripsyon nan leta a, selon li kap aji kont pèp la an favè privilèj yo. Sa nap di w la se deklarasyon Jovenel pou jodi 3 janvye a. 36 mwa aprè ke l angaje l pou met peyi a sou ray de devlopman e mete lajan nan pòch ayisyen yo, ba yo manje, Jovenel Moïse admè. ke li te mal evalye difikilte ke li te genyen devan l yo, sa ki mennen l nan yon gwo echèk nan reyalizasyon de plizyè pwojè, gwo pwojè mirobolant ke li te genyen pou l fè. Twa zan apre envestiti Jovenel Moïse afime ke li vle transfòme leta ki erije l kont nasyon e fòse ansyen esklav yo revòlte, Ok e retire kò w nan povrete. Kòm remèd Kòm remèd a tout pwoblèm peyi a genyen e Jovenel Moïse di li kontante l pou l lanse yon enyèm apèl o dyalòg tout an tasiran ke l ap apòte sekirite sou wout yo bon men sa Albert Codim nan e se li n bezwen sekirite sou wout yo pran kontwòl fwontyè a bon sekirite sou wout yo m panse ke se nimewo 1 an m toujou ap di nou sa enstitiye pwogram daksyon sivik pou jèn yo.

Vandou, Leta mete yon komisyon ki kap statye sou demand de koreksyon nan sètifika relve de nòt yo. Ok? Gen yon kreyasyon de komisyon an palan de relve de nòt pou bakaloreya, byen antandi. Ok? Donk vwala. Donk sa ta vle di ke mesye nou pap dòmi yo, yo te chita avèk Jovenel jodi a, men yo te toujou di yo pral mande Jovenel demisyon li, se yon de choz. Men poko gen anyen ki di sou bagay sa. Men nan pa bliye gon bagay ki enpòtan kap pale la sou bagay Iran. Gen moun ki ta fè konprann ke Donald Trump ta vle al an gè pou l kapab reprezidan ankò. Map repete pou nou. Yo fè konprann ke Donald Trump ta vle al an gè pou l kapab reyelu ankò. Pase listwa pwouve chak fwa yon prezidan al an gè a la vèy de eleksyon gen tandans a konsève l paske l nan batay. E kòm kwa m ta di w m deja ap batay pou nou m nan batay nou pa ka retire m al mete yon lòt moun batay la ka mal fèt. Ok E E sak fè anpil nan Congressman yo Avoka e e Depite e Senatè Yap kesyone Timing e legalite strike la Nou byen wi Timing e legalite Dabò timing nan Le fè ke yo chwazi a la vèy de 2020 Pa konte n konprann non Fò nou ouvri je nou pou nou konprann sa kap pase la. 2020 se eleksyon, novanm. Vle di nou nan yon ane elektoral, e sa a ce moment là dure, Donald Trump chwazi fè airstrike pou li vide atè pi gran jeneral de l'Iran. Donk anpil moun di ke misye jisteman bezwen fè yon buzz la a, jisteman pou kapab ranfòse otorite l. Dans le sens ke pou l te kapab genyen eleksyon. Donk se yon bagay ke n ap swiv. Men, ret tann monnen pyès nou, nou ba w garanti ke pral genyen swivi. Antretan, genyen pa egzanp yon ka trè patikilye la a. Se le fèt ke genyen yon US Marine. Tande byen, yon US Marine. Ou konn sa sa vle di lè ou pale de US Marine, sòlda ki ap travay pou peyi a. Anfèt, yo toujou bay bagay sa yon bann respè. Lòske, jisteman, ou. nan lame amerikèn. Gon sanm de, gon sanm de, gon sanm de, gon sanm de privilèj ke ou jwi. Sak pase la, se ke, yè, enbyen, eh ofisye US Marine nan, li resevwa yon kòl, ki dil ke yo depòte manman l. Li rele fanmi li. Pou l fè yo konnen sa. Yo depòte manman. Misye ki t ap pale, misye se segond lyetnan. Misye rele Gilbran. Li di li menm li santi ke yo trayi l pou sèvis l ap rann nan peyi l. L ap sèvi peyi l avèk tout fyète. E politik sa a ke yo mete an plas la k ap separe fanmi an. sa afekte l sevèman. Ofisye sa, pa bliye ke nou byen di w, lè w nan US Army gen yon bann bagay yo te ka fè pou ou. Nan ka misye a yo pa fè l nan. Men patikilarite ban m esplike w sa ki gen nan sa, se ke manman l, yo te depòte l deja, l re-rantre. Ò lè yo depòte w deja ou re-rantre, yo konsidere l kòm yon feloni. Èske nou konprann? Yo konsidere l kòm yon feloni. Yo di yo konsidere l se yon bagay ki grav. Nèg yo k ap pale yo di yo pa bezwen konprann yon bagay konsa, fòk yo enfòse lalwa bagay, patati. Yo pa ba l chans. Donk ou ka konprann si yon moun ki se yon segond lyetnan, misye gen trantan, l ap bay pou peyi a sèvis, ou wè ke yo pa bay manman l chans. Byenke yo te fè yon aplikasyon de yon bagay espesyal yo konn bay pou militè. Nou konnen toujou gen de aplikasyon espesyal pou militè sèlman. Yo fè aplikasyon yo pa ba li yo still depòte manman yo still depòte manman se yon fason pou di pou tout moun lè ou tande yo depòte w ou re antre ankò ilegal bagay yo pi difisil gen de revè ou gen dwa pa ka jwenn ok donk nou panse ke se tout sa ke nou te gen update paske sante a pa tèlman bon pou jodi a nap eskize m. E nou wè m pa preske online, m pa leve byen. Donk nou bay randevou avèk moun ki manm yo. N ap fè efò. M swete ke nou mye. Nou wè m ane a kòmanse. Nou ti jan malad. E nou bay randevou manm yo samdi. Demen si Dye ve, byen antandi. E n ap gen yon emisyon spesyal pou manm yo kote y ap ka rele nou sou telefòn. Pou yo pale avèk nou, poze kesyon, bay sa yo. Lòt moun kapab vini tou, men yo pap ka poze kesyon. Yo kapab asiste sa ke nou pral pale yo, ok? Donk wala, mwen panse se te tout sa pou jodi a. Donk, n ap tann manb yo. Ou menm tou ki pa manb, ou kapab vini men byen di ou pap kapab poze kesyon, ok? Se demen si Dye ve a konte de 8 è, dakò? Yon emisyon ki sou imigrasyon, donk spesyal pou lè manb. Pa bliye ke si w vle manb, wap annik peze, etan map pale la wap wè yon ti bouton ble ki ekri JOIN, Join, wap bagay li epi konsa w ka manb. Manb yo, nou kominike avè yo, gen de tèks nou voye ba yo, se sèl yo ka li l, pa gen lòt moun ki gen dwa li yo. Ou konprann? Donk vwala nou voye tèks yo pou n di nimewo telefòn nou ke ou kapab nan moutre w kijan w al nan community pou kapab tcheke tèks ou. Donk vwala m panse tout sa ke m te genyen. Pote nou byen, na gen pou nou ankò.